Bonjou bonswa entènèt kòman nou ye byenvini sou chanèl paw la vizyon lakay chanèl kew renmen anpil la chanèl ki la poul enfòmew de tout sa kap pase nan lakou peyi dayiti kou aletranje chanèl ki la kap chèche zo nan kalalou pou pèmèt kew konprann sityasyon peyiw pou pèmèt kew konprann Tout sa kap fèt nan mond sa. Gran pwen ke nou pral pale ansanm avèk ou jodi a, se konsènan sòlda Kenyan yo. Kote ke si wap gade imaj yo la, jan yo prezante a, kote nèg yo tap montre vreman yo gen devouman, kote yo tap antrene, tap montre nou ke yo gen devouman pou vin ede peyi Dayiti. E yon lòt bò ankò kote anbasadris la ki te pase wè yo a, tap fè tyekòp kòman sa ye nan baz yo, nan baz militè sa yo. E yon lòt bò ankò, nou genyen komisè Okay la kap fè yon bèl travay. Kote ke misye kòmanse mete vakabon anba kòd. Evade prizon kal kache nan gran sid la pou al simen laterè sou popilasyon an. Pou al konbat lapolis. pou yo tiye ti mesye nou yo. Ebyen, komisè a kòmanse travay pou nou wi. Nou kòmanse bat bravo, pase gran sud la, menm jan komisè Muscadin di l la. La, e la, depa kote pa l la ap rete, yon simityè pou mesye sa yo. Ebyen komisè okay la tou lap fè sa tou pase nou wè la kote li kòmanse mete evade prizon an anba kòd li kòmanse ba yo travay pou yo fè mete yo kote pou yo chita pou yo reflechi pou machin pa frape yo se sa nou bezwen an wi se sa nou bezwen nan peyi a nou menm ki aletranje pou n ka sikile lakay nou alèz. Pou n ka antre lakay nou lè nou vle. Pase peyi a e peyi nou l ye. Nou pa ka al kache yon lòt kote epi nou kite moun, bandi ak zam ap fè sa yo vle ladan l. Non nou di non! Ebyen, an nou suiv avè m. Suiv imaj yo, suiv epi pa bliye nan espas kòmantè a kite yon kòmantè pou ankouraje nou si w renmen travay sa ke nou ap fè a. Li pa kapab non eske touris ap vin vizite nou la. hein, gang ak zam yo, yap simen latwoublay nan 4 kwen peyi a, hein diaspora pa ka antre, se sa nou bezwen, nou bezwen sekirite blayi nan peyi a, men monchè komisè Muscadin kenbe la, kenbe la komisè, komisè okay la, kenbe la. Pa kite w vin kowonpi. Travay w ap fè a, kenbe la. Mete bandi anba kòd. Mesye, nou pwòpte peyi a, nou pran priz de konsyans. Pase li lè li tan. Pèp la pa kapab ankò. Hein? Ti pèp la vin pase mizè Sendomeng. Vin pran imilyasyon tandiske yo te ka ret lakay yo. fin pase mizè nan konstriksyon nan Repiblik Dominikèn koz ensekirite. Li lè li tan, pase ti pèp sa pa kapab ankò. Li lè li tan pou sekirite blayi nan peyi a. Li lè li tan tou, polisye nou yo, yo pa kap mouri konsa, mouri menm kò yo paran yo pa ka jwenn. Mesye nou pran konsyans tande.

ki debouche sou yon wikenn 19 me 21, kote ke Pakè Okay, de konsè avèk lapolis, te mennen dè operasyon, e operasyon yo te reyalize pandan tout nwit wikenn nan. Operasyon sa a abouti a arestasyon 6 endividi. Pami 6 endividi sa yo, sanble, daprè premye eleman denfòmasyon yo, Gen evade prizon ladan yo e gen 5 pami yo nou arete sou 2 motosiklèt. Nou rekipere 2 zam a fe nan men yo ki asireman t ap opere. Gen yon lòt ki te gen altèkasyon avèk lapolis nan kad yon pwogram ki bat plizyè polisye e polis yo te parèt enpuisan pa devan mesye sa yo ki te trè agresif, trè vyolan. Ebyen nou finalman rive pa pwosede a arestasyon lòt grenn sa a ke nou ta al pran lakay li vè lè 2 zè pral 3 zè di maten. E operasyon sa yo pa t fasil men avèk pwofesyonalism ke polisye yo te mete deyò, mete an branl, nou te fini pa reyalize, pa rann posib operasyon sa a. Se sa k fè nou sot konstate l anndan lè kò di deli, sètadi lè zam afe. sezi, ensi ke plizyè katouch, 2 machèt. Se an gwo rezilta operasyon sa a ki te mennen pandan wikenn nan, patikilyèman dimanch 21 pou debouche sou maten an la 22 jiyè 2024. Ki jan yo rele moun sa yo? Nou pa gen non yo nan tèt nou, men nou panse anndan an, otomatikman SDPJ pral odisyone yo, nou pral fini pa gen, pa konn non yo, e nou pral fini pa. fè lè swit de dwa pa rapò avè yo men nan kad operasyon sa yo e moun ki te sove a paske la polis te metrize youn nan kad yon pwogram ki tap fè ki tap egzèse dè vyolans li te sove a yon menòt nan menl e nou ta al jwenn ni di kote de delinwa e twazyèm seksyon komin kanperen kote ke se yon kazèk zòn nan di non de Emmanuel Duval ki te retire menòt la. li e ki te al mennen l kache yon kote. Nou finalman pa rekipere l lannwit lan, men nou aktivman ap rechèche kazèk Emmanuel Duval ki se kazèk twazyèm seksyon komin Kanperen. An gwo se bilan operasyon Pakè Okay de konsè avèk lapolis Okay te reyalize pou wikenn nan. E n ap tou pwofite okazyon sa a pou n voye yon siyal bay tout lòt moun ki ame de fason ilegal yo, tout bandi yo, pou n di yo ke Pakè Okay detèmine pou l mache chache yo kote ke yo ye a. Yo pa bezwen pè, yo pa bezwen panse ke nou ap rete sou silans nou, okontrè, okontrè, se yon kòmansman, se yon kòmansman e nou detèmine avèk lapolis pou nou mache chache yo kèlkeswa kote yo ye a. Nou gen enfòmasyon genyen ki te nan mawon. Piske gen chanjman nan tèt pakè okay yo retounen ebyen moun sa yo nou gen enfòmasyon yo ebyen avan lontan nap rive sou yo nap entèsepte yo nap arete yo nap pou nou remèt yo bay la jistis pou le swit di dwa dakou mèsi anpil. Ototal konbyen moun yo arete? Ototal gen 6 moun ki arete. Gen 5. ki arete ansanm sou 2 motosiklèt avèk am a few, gen yon lòt se lakay li ke nou tal pran l, ki te fin fè egzèse dè vwa de fè sou dè ajan e sou dè polisye nan kad yon pwogram ki tap fèt zòn Lapris, Kanperen, ebyen li te rive sove avèk menòt nan bra l. Lè l sove avèk menòt nan bra l, lal jwenn yon kazèk nan zòn twazyèm seksyon an ki retire menòt la nan bra l e ki fè l al kache yon kote de linwa. Ebyen nou te gen enfòmasyon an, paske pou kèlkeswa moun nan, kèlkeswa kote wap sikile a zam nan, depi se fason de fason ilegal, nou gen enfòmasyon an, menm lè n poko rive sou ou men nap rive sou ou kanmèm. E tout moun sa yo se o nivo de komin Kanperen yo? O nivo de komin Kanperen ke operasyon sa yo te mennen e ki.